Hey Shalom Haiti sak pase? Sa se yon lot pati anko nou avek yon fre ayisyen la kijan ou rele frem? Ilen. Nou avek Ilen la ki soti okay pa vre? Okay exact. Ok Ilen ki soti okay nou nan Trenton New Jersey e kom ou konnen YSUPK nou gen food drive ke nou fe souvan jodi an nou vini nan New Jersey pou nou fel nan kominote sa ki son kominote vreman ki apovri gen anpil malere kontreman avek sa ke Anpil nan nou ka panse de Lèzetazini gen anpil malere Lèzetazini. Alò ilè te vini li ta pale avèk nou. Frèm, m ta renmen konnen kisa ke ou panse de òganizasyon sa a avèk travay ke nou ap fè an kòm yon moun ki gen yon premye entèraksyon ansanm avèk nou menm. Ok.
Bon, pou kesyon òganizasyon an, se yon òganizasyon ki gen yon bon estrikti, yon òganizasyon k ap byen mache e yon òganizasyon ki ofri anpil opòtinite avèk yon seri de jèn. ki sitou ki nan lari e òganizasyon ki prè pou l ba w ki pou l ede w a rèv ou ou konprann se òganizasyon ki ba w yon seri de opòtinite kapab m kapab di w ki prè pou l pou l sipòte w alò mwen renmen anpil pou konpòteman òganizasyon an se premye òganizasyon tou mwen menm m rankontre okou chemen ki bay sèvis ki ofri sèvis. a yon seri de moun ki dan le bezwen.
Ok, mèsi anpil pou sa frè m. Alò, nan ISUPK a, nou ansenye ke nou menm Ayisyen, nou se pèp chwazi Bondye a. M pa konnen si w janm tande sa, èske w ka di m kisa w panse de sa ke nou menm Ayisyen, m si ke ou familye ansanm avèk Labib? Wè, bon.
Ok, sa w panse de sa ke Ayisyen se pèp chwazi Bondye a? Wè, bon, alò avèk larive. Yon seri de blan ki vin fè l konprann ke nou menm nou pa pèp, ou konprann? Men premye pèp Bondye a, se te pèp nwa a ye ki te soti ann Afrik. Ou konprann? Men avèk larive blan an ki vini an, ki vini ateri l ann Izrayèl, ki vin pran Palestin, ki vin pran yon lòt seri de lòt nasyon, ki vin kontribiye yo, ki vin ba yo nasyon, e ki vin fè, ki vin mete nou deyò, ki vin mete nou ann esklavaj, e ki vin rann ke nou vin nan sa nou ye la. E jounen jodi a nou menm nou òganizasyon sa li menm pèsonèlman li rete a la disponibite e a la dispoziblite pou l bay fòs li, pou l bay tout kouraj li pou l moutre ke nou menm nou se premye pèp nwa, pèp Bondje a. Ke se sa l ap fè yon seri de moun ki pa konprann, ki pèdi idantite yo. Ki la pou idantifye yo pou di men kiyès yo ye.
Frèm, mwen apresye repons sa a anpil. Paske anpil fwa, lè mwen ap pale avèk Ayisyen, Ayisyen toujou goumen avèk nou pou yo di nou, non monchè nou fou si n panse ke se nou menm ki pèp Bondye a. E sa frè an di an, se yon bagay ki gen anpil pouvwa, paske blan yo vle fè nou konnen ke nou pa anyen, nou pa pèp. Paske lè w gade nan labib, yo ban nou yon Jezi blan. Exact. Men lè w gade nan labib, ou pa ka jwenn yon Jezi blan nan labib. Lè w gade nan labib, ou wè pèp Izrayèl lan se yon pèp nwa, jan w sot di talè an. Yeah. E nou te al kache nan diferan pati an Afrik ke w mansyone, nou te kache tou an Ewòp. Ok? Alò mwen apresye repons sa a paske li pa fasil pou nou twouve des Ayisyen ki pa goumen ansanm avèk nou lè nou di yo ke nou se pèp chwazi. Ou konprann? Lè n ap di pèp la nou se yon pèp chwazi, yo vle goumen ansanm avèk nou pou sa. Jounen jodi a, nou genyen diferan peyi ki ap rantre ann Ayiti pou swadizan vin ban nou èd avèk gang yo. Èske ou panse ke moun sa yo ki ann Ayiti, yo vrèman la pou yo ede Ayiti avèk pwoblèm gang ki anndan peyi an? Non, yo pa pote okenn solisyon. Yo pap pote okenn solisyon. Paske chak moun ap defann enterè pèsonèl yo. Moun chak peyi ap defann enterè pèsonèl yo anvè Ayiti. Alò, ou gen dwa pa konprann sa kap pase a, istwa sa, jwèt kap jwe a. Alò pou yon seri de moun ki konprann, ki gen konprann, e pou yo wè Kenyen yo ki vin nan peyi a, se pa anyen ki serye ke yo fè. Ou konprann? Epi wap gade lòt nasyon kap antre nan peyi a, se pa anyen ki serye. E yo diw Ayiti gen pou divize, pa gen anyen k diw sa, men Ayiti pap janm divize vre. Paske si nou mete tèt nou nan linyon, fè lafòs la, nan anblèm nou an, Ayiti pap janm divize vre. Yo ka toujou pwone l, yo ka toujou diw li, yo fè w, yo fè w konprann yo dezète w, yo fè w kite peyi w. Ou konprann? Yo diw isi ap ofri w plis opòtinite, pandan ke Ayiti gen plis opòtinite. Nan reyalite a, e lè w vin nan reyalite a wap wè vre, se pa sa ditou. Ou konprann? Se povrete ki genyen. Yon seri de moun ki pa gen. Opòtinite k ap soufri, ki kite lakay yo, k ap byen manje, k ap byen viv. Ou konprann? Pou fè kwè ke isi pi bon. Ou konprann? Alò dan se sans, mwen swete ke tout pèp ayisyen konprann idantite yo, ke yo se ayisyen, e inyon kèlkeswa kote ou rive, fè linyon pou nou ka ateri a tout destinasyon nou, a tout objektif nou. Pa viv nan legoyis, plis viv nan linyon pou nou kapab pote fwi. Lè nou rive nan yon peyi. Ofri kominote ayisyen an sèvis, ba l sèvis, si l bezwen travay moutre kote l ka al jwenn travay li pou l ka agrandi kominote l la menm jan Espanicho fè l tou ok e ke sa m ta ka swete pou tout ayisyen lè n rive nan yon peyi se etabli kominote nou pa viv nan legoyis youn ap defann ti pati pa yo. Jwenn? Alò m pa ta swete sa pou sa kontinye rive menm jan m ap viv li la. Ok. Frè m, nou apresye sa e n ap di ou ke nan ISUPK nou la pou n sipòte ou depi ou gen kesyon, nenpòt bagay ke ou gen bezwen, jis kontakte nou e nou la pou ou frè m. Amè. Se yon reyèl plèzi.
Ok. Mwen menm tou. Ok.
Shalom Ayiti, Shalom Izrayèl. Ok.